Jan nou te pwomèt li toutalè a, nou pral pale enpe de festival Haïti en folie ki te òganize nan lakou nan lakou Kanada avèk Fabian Cola, Fabien Cola, yon atis k ap evolye trè lontan nan sinema ayisyen an. Anpil ayisyen konnen depi nou di Fabian, tout moun wè ki Fabian nan. E festival sa se te trèzyèm, trèzyèm edisyon pou ane sa. Se yon festival ki toujou fèt nan plizyè plas paske se tout yn semèn ki fèt. Dave, ou te rive nan festival sa, kisa w te remake? E malerezman ke mwen pa t rive nan festival lan e men ke mwen te ap swiv

E chak ane se kòmsi li pote plis koulè, plis chalè nan festival lan. E n ap di ke se te yon bèl, se yon bèl inisyativ ke kote ou wè ke yon Ayisyen se yon Ayisyen ki jis ki fè yon tèl choz parèy. M panse ke nou kapab fè ankò plis toujou, nou kapab fè mye toujou kote ke te gen plizyè lòt atis ki te la kòm Belo e tan dotre. E se te kanmenm a a felisite Prince Kelo. Wè e se te vrèman a felisite paske fò m di w sa fè 3 zan, 3 zan aktivman ke m pran pa nan festival sa a. E kote ke sa fè 3 zan depi ke m ap travay kòm benevòl paske mwa jèm jan m renmen aprann. E nan mitan jan de gran sa yo w ap aprann, w ap travay, pran de konsèy, se byen, se byen kòm benevòl je byen di. Mpa touche yon sou hein men kanmenm kem touche paske mwen mwen resevwa anpil esperyans epi mwen fwote avèk anviwònman an se se se vrèman byen alò fòm diw Dave se vrèman yon yon yon bèl festival anpil moun ap poze kesyon yon festival konsa de grand anvègir konsa li fèt san yon goud, men ane sa kote ke Vandredi te gen yon pwogram ki te peyan, se te Belo avèk Tikonn, li te fèt nan yon klèb ki te pou 20 dola, men an nou plis rete sou pwogram gratwit lan kote ke ki te fèt sou pak Lafontèn lan nan santre vil. Fò m di w Dave, Se te vrèman yon bèl pwogram ki te kòmanse samdi depi 10 zè m te la, m te la te kòmanse gen anpil moun fòm di w. Pak Lafontenn son pak ki toujou gen anpil moun paske son pak moun toujou vin pran detant yo menm lè pa gen festival toujou gen anpil moun ki vin pran detant yo depi bò 10 zè pak la te deja kòmanse ranpli epi te pral gon defile paske fòm di w ke Festival sa li konstwi kòmsi dirèkteman pou moutre kilti lakay isi a Monreyal. Paske ou ka swiv, mwen menm m kritike Fabyèn anpil paske Fabyèn plis lè zentèvyou li bay li nan radyo blan, li plis kòmsi fè festival lan avan se te plis kominote Kominote ayisyèn nan pa t vrèman pran pa nan festival sa. Wè vwala, vwala.
Se kounye a w ap wè nan sa pa gen anpil ane, kòmanse entegre kominote nwa lan, kominote ayisyèn lan nan festival sa. Men, an ide, jis pou l te kapab vann kilti ayisyèn lan avèk lòt kominote kebekwaz la. Paske li te fè ane sa sitou. te vrèman gen yon atelye ke m te m di sa se a felisite fòk m di l, yon atelye kote ke li t ap fè istorik de la lang kreyòl kote l soti dè mo kle, dè mo kòmsi ki se dè mo angle ki yo di an kreyòl, dè mo franse yo di an kreyòl, te gen de medam, de medam ki t ap. fè atelye sa, se te medam yo te a la wotè de sa yo tap fè an, m te pran tout san m pou m te fè yon ti tan tande yo, se te byen, te gen anpil kebekwa, kebekwaz, anpil afriken, anpil lòt nasyon te chita la, prè de yon senkantèn moun te chita, tap swiv orijin kote lang kreyòl lan soti, kreyòl la se yon dyalèk, men tèl bagay ou di, men kòman ou eple tèl bagay ki parèt bizar, se te byen, Te gen yon defile nan samdi, yon defile bann, kote ke konn Ayiti, kilti an bann nan bann, pa konn gen moral yo fè l, ap pase nan lari, anpil Kebekwa te pran pa. Epi te gen plizyè lòt gwoup k ap evolye isi a Monreyal ki te pran pa, te gen sa ki te soti Ayiti, paske nan dimanch nou t ap suiv Boukman Esperyans, te gen Ti Fàn, te gen Min Michels. Pou mwen se vrèman yon bèl pwogram malgre tout sa ke nou ka kritike de pwogram nan. Wè se sa paske lè ou pran ke lè ou pran gwoup sa yo menm jan ke mwen tap di otrefwa ke pa rapò a festival avan il manquait plus de il manquait plus de comment dirais je c'etait trop un peu trop monotone paske si on on on veut vendre la culture haïtienne ke fòk gen gwoup tankou Racine, Boukman menm jan ke ou dil lan ou wè T-Pain et tant d'autres la ke ou wè exactement et lè ou wè tout imaj sa yo Que diversité dans diversité de la culture haïtienne la ou kapab di sa se J'ai haïtien. l'impression, j'ai l'impression que Fabienne elle voulait pas vendre le konpa twò paske ici à Montréal preske tout moun konn konpa paske gen anpil pwomotè kap fè konpa kap fè konpa li plis kòmsi vann yon seri de moun ki yo pa vrèman kòmsi fè anpil pwogram avè yo. Se son des artistes renommés kòm Emeline Michel, men se moun kap vin chante ki gen rapò avèk kilti ayisyèn nan. Kilti ayisyèn nan, se sa ke m te di otrefwa ke lè w pran stil de moun sa yo, stil de gwoup moun sa yo ki nan yon festival, moun sa yo pi fasil a vann kilti nou, pi fasil a montre kiyès nou ye nou les haïtiens. Wè, paske anndan te gen te gen sa yo le foire culinaire lan tou kote ke te gen plizyè antre sèvis tretè dè restoran ayisyen e te gen fresco fòm di w Dave Oh non!
Dimanch dimanch mwen ak yon zanmi m nou pral dè yon fresco y avè pli ke 5 a 600 moun nan yon lign k ap tann fresco m oblije pa rete M pa rete paske m di men non, m di men non, m pa kapab, mwen pa kapab egzatteman, Dave m di non m pa kapab pou m rete nan yon lign ap tann fre, paske lè m te Ayiti. Non, non, non, sa fè, sa gen, sa gen, sa gen dè zane depi m pa pran, m pa bwè fresko. Wi, m konprann, men lè m te Ayiti Dave, m te anvi parèt devan fresko a m bwè, lè m te lekòl m ap bwè fresko tout tan, gen. Plis ke 500 moun ki nan yon ling ap tann fresko. Ap tann fresko. Non ling Dave. Non yo fè 2 ran ap tann fresko. Se te se te vrèman bon a vwa. Se te a felisite.
M kanpe m ap gade m di zanmi m nan a m pa p antre non. M pa p bwè fresko sa jodi a paske m pa ka kanpe fè tout tan sa nan ling. Fò m di w te gen anpil koulè, te gen anpil kòmsi tablo, tablo bagay ayisyen. Te gen kòmsi se te vrèman yon bèl festival malgre ke Fabyèn li menm. Li poko ouvri kad lan toujou bay medya ayisyen yo. M te remake kèk medya ayisyen tankou Priscilla li la, Montréal son la rien yo te la, Hubert Froteau te la. Men n ap gade apre de de de morning show Carel e Fabienne pa vrèman fè entèvyou nan nan nan nan medya ayisyen yo. Sa nou kritike sa anpil tou paske. Eske ou konnen ke li gen yon rezon pou sa ou eske ou gen yon ide a pa sa? M pa egzakteman konnen gen yon rezon pou sa men m plis panse ke mwen menm sa se selon mwen menm Fabienne yon ti jan plis kòmsi vle vann kilti ayisyen an vann kilti ayisyèn nan eskize mwa di kote de lòt nasyon yo li plis al chèche lòt nasyon yo.

Poukisa ke li pa vle kom envite dot media ayisyen? Men mwen menm m kapab di tou eske gen lot media ayisyen ki fè apwoch avèl tou paske fon kesyon w poze byen paske mwen menm pèsonèlman m pat fè apwoch avèl se te vre ke lè radyo an te rele m vrèman ta pou m te antre an kontak avèk Fabyèn d'une manière pou nou te kapab ba l yon entèvyou pou nou te fè apwoch li te vrèman ta m te di bon apèn de twa jou avan festival sa vo lapèn mwen gen yon kontak anndan ki se youn nan manb òganizatè. Òganizatè yo m te sere l m pat jwenn li bon sa vin pase men m di w ke Montréal son la rien te la malgre ke yo pat gen entèvyou avan festival lan men yo tap kouvri festival lan Priscilla li la te gen braslè jounalis nan men l te gen 2 medya ayisyen ki te anndan an men sa nap swiv depi prè de 3 zan ke mwen map swiv aktivman festival lan Fabienne pa vrèman apwoche ane sa nou wè anpil flyers kole nan biznis ayisyen yo anpil flyers nan kominote an nou an lan isi a Montréal sitou a Montréal Nord. Men avan se te plis ou pat wè, se te ou pat vrèman wè anpil flowers nan jan de biznis ayisyen yo kòmsi sa m twouve ke festival lan se vre nou bezwen anpil lòt nasyon vin ladan men konsa tou nou bezwen anpil ayisyen vin bay jarèt nan festival lan tou. M panse ke fò Fabien ta fon fason ke pou l ta kapab d'une manière regroupe tout moun. Regroupe medya ayisyen yo tou paske medya ayisyen yo gen travay pa yo, gen touch pa yo yo kapab pote nan kontribisyon festival lan. Wi se sa malerezman on n'avait pas eu la chance de l'interviewer pour savoir exactement poukisa ke nou jwenn mwens

Avan menm pral gen festival film black de Montreal ki pral fèt, m panse ke nap fè d'une manière ou d'une autre pou nou kapab antre an kominikasyon avèk Fabienne, sa se kesyon ke map poze l poukisa ke anpil fwa l pa chwazi bay entèvyou nan medya ayisyen yo, nan medya ayisyen yo. M panse ke nan, paske se yon gwo evènman tou festival film black de Montreal, se toujou Fabienne ki òganize l, M panse ke n ap pran bonè d'une manière pou n kapab rive jwenn Fabienne, pou n kapab fè yon entèvyou ansanm avè l, pou n kapab eklèsir tout fanatik radyo sa k ap poze kesyon, tout fanatik Haïti en folie yo k ap poze kesyon poukisa Fabienne on ti jan dirije festival lan nan yon sèl sans. Dave. Deja 27 minit apre 8 è.